Bonjour bonsoir mwen se Jean Robert Jean Noël jodi a m pral pale nou de evolisyon sa k genyen nan gè an ikrèn nan. Kòman Ikrèn ye jodi a? Ebyen fò nou konnen ke sitiyasyon an ap evolye e gè a toujou la. Nou kòmanse yo pale mwen de mwenzanmwen de li paske l pral antre nan abitid nou. Pa bliye gè d'Afganistan ki te genyen lè Etazini te nan gè avèk Afganistan, li te fè 20 tan. Gon lè yo pa t, radyo pa t nan, ni televizyon pa pale de sa. De menm ke prentan arab ki te genyen kote nou jete Kadafi, yo jete prezidan ejipsyen, yo t ap eseye jete Assad Asa Asad el Asad antouka la wi m pa manman l m pa papa l m pa fin chanje non an an Siri donk tout bagay sa yo sa yo te rele le prentan arab ki te chanje pouvwa an Tinizi donk tout bagay sa yo te dire e gon lè ou pat menm tande yo pale nan radyo e se de bagay ki te dire anpil jodi an gè an Ikrèn nan li pran yon lòt tounir. Fò nou konnen Vladimir Putin te gen o depa nou te di nan yon lòt video tout sa li te gen kòm objektif yo se te jete pouvwa ki la a e kraze lame a e fè repiblik separatis yo retire kò yo sou Ikrèn se te sa li te gen kòm premye objektif. Nan objektif li vin bay tèt li dènyèman la a Li kite zòn Kyèv la, ki kapital Ikrèn, e lè l ap kite zòn Kyèv la, gen 2 yon ti vil yo rele Bucha, e pa 2 moun yo tchwe nan zòn sa a. Se poutèt sa yo pale de masak de Bucha. Ebyen, yo pran direksyon, y ap desann dan le lès e yo pral konsantre yo dan lès e le sidès. Lè w moun ap gade kat la, w ap konprann byen sa m vle eksplike a. Lè w lan lès, Ou lan zòn non bas. Ou gen se la gen 2 repiblik separatis yo. E yo menm yo deja pratikman sou kontwòl ris. E lè w ap gade nan sid, sitou sidès, gen yon vil yo rele Mariupol. E vil sa a se yon vil enpòtan ki bay sou la mer d'Azov.

ke m panse nan strateji Vladimir Putin mete sou pye e avèk la Russie se la yo prale. E nan pwen k di lè yo fin okipe espas sa, tout zòn Donbas la, tout zòn Mariupol ki preske tonbe la, paske bon, pwopagann dè 2 kote pa egzanp Ikrenyen yo vle fè konnen ke Donbas se toujou, pa Donbas non, Mariupol

E lè sa a, objektif sa yo ke misye te bay tèt li, ki te parèt des objectifs secondaires, kounye a la misye ka vann lakay li pou l di vwala, m te antre nan peyi a se vre, m gen anpil sòlda mouri, yo akize m danpil bagay, yo pran sanksyon kont mwen, men an reyalite m t al libere pèp. Rusofòn nan, ki nan zòn sa a, nan zòn Donbas la, e Mariupol ki t ap ban m pwoblèm paske gen yon batayon rele batayon Azov ki an 2014 te ba nou anpil pwoblèm lè nou t ap pran Lakrime, enben, batayon sa a, mwen pratikman fini avèk li. E kounye a la, men m rive, m relye Lakrime a tout rès sa a, s on viktwa. Le 9, le 9 me, Vladimir Poutine genyen pou l fè yon gwo parad an Risi. E se parad sa a ki enpòtan pou li. E sa a, si l arive fè viktwa total sa a, menm si gen de zòn li deja plizoumwen kontwole wi, men si l arive metrize totalman zòn sa yo, e ke gen yon bann risofòn ki lan zòn nan, li ta fè yo pase antre an Risi, kòm de moun ki mande azil an Risi paske yo t ap maltrete yo oubyen paske Nazi ki nan zòn sa a, paske se konsa l rele batayon dAzov la, se yon bann Nazi ki ladan l e li di menm peyi sa a se yon peyi de Nazi, peyi Ikrèn nan, e se pèp Ikrenyen ki rele l pou l vin vreman delivre yo, enben a se moman la li ka kriye viktwa. Paske pa bliye, w ap viv nan yon peyi diktatoryal, kote laprès pa bay enfòmasyon, se sa gouvènman an di w, ou kwè. Dayè jiskaprezan, tout Ris konnen se yon operasyon militè espesyal ke Larisi ap fè ann Ikrèn paske Ikrèn mande l sa. Paske pèp ikrenyen tèlman ap soufri nan men mesye sa yo ki se nazi k ap dirije l, y enkli le prezidan Zelensky, ebyen pèp Ikrèn nan ap twò kontan, te twò kontan voye rele yo. E jiskaprezan, moun yo pa gen enfòmasyon pou yo konnen ke se yon gè terib ki genyen, gen anpil Ris ki mouri, gen anpil zam Ris ki kraze, e menm gen yon dènye, gen yon bato e. Yon gwo bato ris ki ikrenyen yo koule nan zòn sa. Enfòmasyon sa yo, trè sètènman pèp ris la pap konnen e si y ap bay li, y ap bay li sou yon fòm e bwose pou pèp ris la ka aksepte l. Se sa yon diktati. Ou pa konn sa k ap pase, paske ou pa gen aksè a enfòmasyon. Jan n ap blablablabla an Ayiti la a sou tout koze, enben nan yon diktati ou pa ka di nenpòt bagay. Donk se nan sans sa a ke pèp Ris lan li menm gen dal enfòmasyon l pa konnen. An menm tan tou gen de pwopagann k ap fèt nan Risi k ap montre ke sitiyasyon an ap byen pase ann Ikrèn e An Ikrèn, gen de pwopagann k ap fèt tou k ap montre ke yo menm y ap reziste trè byen. Men, jan sitiyasyon an ye la jodi an, Ameriken blije voye an plis kòb li te voye an, yon 800 milyon ankò zam bay Ikrenyen yo, bay lame Ikreyenyèn pou yo kapab fè fas a sa kap pral pase la. Gen yon bagay la a, se ke yo voye chèche yon jeneral, m pa sonje non ni, men yo rele l le boucher. Se yon jeneral ki te fè Tchetcheni, se yon jeneral ki te fè Lasiri, e kote misye pase, misye pa kite anyen. Donk se misye kounye a ki kòmandan militè. e nan zòn sa e pou gè sa e e son gwo stratèj lè oksidan di w moun nan rele bouche ou byen ameriken di w li rele bouche ou menm fwa chache enfòmasyon sou moun nan pou w konnen tou e kèt son lè kalite de la pèsòn se pa fòseman son son move moun donk pou w ka analize avèk kalm mesye sa se li menm ki ap òganize tout zòn sid. e k ap òganize tout zòn lès e sidès rive jiska Krime pou batay la e se konnya batay la pral kòmanse, yon batay kote Ikrenyen yo gen mwayen nan men yo, yon batay kote Ris yo reyòganize yo e yo konnen ki echèk yo te fè e yo pral frape e yo menm tou yo gen yon seri de zam de presizyon ke yo itilize ki ap bonbade de de plas stratejik ki genyen an Ikrèn. E gen de moun menm ki krenn ke yo pa bonbade Kyèv, menm lè yo abandone Kyèv kounye a, men yo pa bonbade Kyèv, la kapital. E nou pa konnen si y ap gen kouraj pou yo elimine le prezidan Zelensky, ki tèlman popilè sèjousi, men yo ka toujou fwape katye jeneral oubyen m pa konnen, De tout manyè, fò se de bagay nou atann nou a sa. Lò lan gè sa yo, m toujou di li, ou konn lè w ap kòmanse, ou pa konn lè w ap fini. E Ris yo redui objektif yo, men nan pwen enk di se la yo pral rete. Le fèt ke an 2014 yo te pran la Krime, yo te ba yo sanksyon, yo pran prè de 8 an avan yo refwape ankò, e ben ou pa janm konnen ki sa k dèyè tèt Ris yo an reyalite. E se poutèt sa fò nou trè pridan avèk gè sa a e li gen dwa son gè k ale sur la durée. E kòm nou te di son gè ki ka debouche sou yon twazyèm gè mondyal. Paske tout peyi limitròf yo kounye a ki ap ede Ikrèn ebyen Vladimir Putin vle konsidere yo kòm de belijeran, paske y ap voye zam nan Ikrèn. E kounye a gen 2 peyi, e se la Suède e la Fenland, ki yo menm ki pa t nan lotan, ki a, ki pè, ki vle chèche kouvèti otan. E misye te di li pa t ap tolere jan de bagay sa yo. E kounye a gen yon seri de zam, daprè sa mwen wè nan televizyon oksidantal natirèlman, televizyon fransèz e ot, y ap deplase de zam vè zòn sa yo. Men zòn sa yo deja di y ap fè adezyon a lotan. M te di nou ki sa lotan ye. Se alyans atlantik kote se ameriken ki chèf de fil la avèk peyi ewopeyen yo. Yo genyen ladan yo Langletè avèk Lafrans ki dispoze de zam nikleyè e Lèzetazini gen zam nikleyè. Donk, se evolisyon li ye jodi an, alè aktyèl m ap pale nou an. Donk, li ka al pi devan, ka vin pi grav. Donk, nou swete ke apre masak ki fèt nan Bucha, apre tout moun ki ap mouri anba kout zam sofistike k al frape de sib men gen domaj kolateral, nou ta swete ke Lemond pa fini pa jwenn lapè. Le pap te mande pou l rantre nan jwèt la, pou l al fè entèmedyè antre belijeran yo. Jiska prezan, pa gen evolisyon nan sans sa a, ou di mwen enfòmasyon yo poko soti. Nou pa konn ki negosyasyon k ap fèt anba chal. Lafrans okipe nan kesyon eleksyon lakay li. Ebyen, e sitiyasyon an se konsa l ye jodi a. Sa pou nou konnen, se ke nou gen yon risk de yon twazyèm gè mondyal,

n a fè l. Men nou ba w tout enfòmasyon ki disponib jounen jodi an la a, e nou vle pou w rete swiv ou menm sa k ap pase nan lemond lan, paske l ap gen repèkisyon sou w an Ayiti. Alò mwen di nou mèsi, pa bliye e vreman abòne nou, pataje videyo yo, kritike yo, e mwen di nou se Jean Robert Jean Noël qui vous a parlé, à la prochaine sur cette chaîne.